Kafe fin fèt, tab ranje, pen ap chofe, Premye Minis Ariel Henry enstale l, l ap tann moun nan peyi Montana pou yo kontinye diskite pou yo jwenn yon solisyon pou soti nan kriz la. Tik, tak, lè ap mache, li twa zè, li kat rè, li senkè, moun nan peyi Montana pa mete pye nan dyalòg la. Kou pou kou, Bondye ri sa, ebyen, ansyen premye minis Claude Joseph pral gaye wonn nan nèt nan yon twit, kote l deklare, he! Premye minis Ariel Henry pa respekte moun menm, pa gen anyen nou ka fè ansanm avè l non. Ke l mete l disponib pou l al reponn kesyon lajistis pou enplikasyon l nan touye prezidan Jovenel Moise. Ki sa k pase ki fè nèg yo pa ka kole ansanm ak lòt jiskaprezan pou yo dyaloge? Te kwè se te Jovenel ki te pwoblèm nan. Ki pwoblèm nèg yo genyen jounen jodi a? M pral eksplike w. Sa plis ke grav. Andedan yon lekòl, yon bakòp polis debake. Lè m di w sa, yo kenbe yon elèv, yo fè l monte maswife pa dèyè, yo bat li, kase tèt li ak kòs galil. M pral pèmèt ou viv kòman evènman te ye e konnen pou ki sa e konnen ki sa ki lakòz ensidan sa a rive. Jan ti pwovèb kreyòl la di, Dan pouri gen fòs sou bannann li. Se sou pawòl sa m ap di ou byenvini pandan m ap envite ou rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo pa m rantre lakay ou se yon plezi. M pral ba ou tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun, kouman nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi, mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abòne e mèsi paske w pataje videyo a sa fè n plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo se zanmi pa w. Nou te gen chans prezante w yon ti kont ay e kont sa ki se te e jèn jan brodè mache arebò chemen. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se Jim Manchèt. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen Zèb sou wòch glasi. Zèb sou wòch glasi, pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam, matmwazèl e mesye jan ke m te anonse w bagay yo konplike. yè ki te 14 fevriye, t ap vin ranje, premye minis lan fè ti chokola a pen ap tann moun peyi Montana pou yo vin selebre fèt lanmou, pou yo kontinye dyaloge, pou yo jwenn yon antant pou yo soti nan kriz k ap travèse peyi a. Men on dirè se moun sa yo kriz la frèz e sè. Ebyen fòm di nou, moun nan peyi Montana pral bay PM nan on frap ki pa piti. Nan dat ki te 11 fevriye, lè ke yo te rankontre pou premye fwa ansanm avèk premye minis Ariel Henry. Moun nan peyi Montana yo deklare, nou fè 40 minit ap tann PM nan lakay li nan yon sal. 40 minit yo fè chita, yo ap kontwole pou li. Yo fè 40 minit chita ap tann PM nan, li pa janm parèt. E lè l resi parèt, li pa menm prezante ekskiz li. Li pa di chen padon, li just pase epi sa w tande a, epi l kòmanse pale. E konsa bagay la te fèt. Bon, yo te pèdi 25 minit ankò, Pèsòn pa di yo anyen. E, pou yo menm, sa se yon siy ki pwouve PM nan pa pran oserye dyalòg ki pou retire peyi a nan sa li ye. E frèzesè byeneme, kote bagay la pral pi grav, peyi Montana pral bay Premye Minis Ariel Henry monnen pyès li Dapre siyate akò yo, PM nan kanpe sou mètdam. Apre l fin rankontre ansanm ak yo 11 fevriye, li di l ta pral monte KEP, nome jij nan kou kasasyon, nome moun pa l ki pou kontwole etc. Penn Montana, pa parèt nan rankont la epi di premye minis Ariel Henry monchè fon jan al lave anba ou nan la jistis. Ebyen frèz e sè, yè, so tande a, tout bagay getan fin aranje pou yo rankontre pou yo kapab dialoge. So tande a. Yo te gen pou yo rankontre depi 23 zè, li 4 è, li 5 è 15, Ebyen, moun nan peyi Montana pa janm parèt. Yo pa janm mete pye. Donk, rankont lan avòte. Dyalòg pa fèt pou jwenn yon konsansis pou soti nan kriz la. Donk, nou pral gen ansyen premye minis, Claude Joseph, ki pral fè twit sa kote l deklare atitid irespekte premye minis Ariel Henry pa rapò ak moun Montana yo sa pa etone m. Li gen sa pou defo, li konn abitye fè tout bann minis ki ret avè l yo fè 3 zèdtan chita ap tann li. Men, se pa paske moun lakay ou, ou fè yo fè 3 zèdtan ap tann ou, epi pou w fè lòt yo ap pèdi tan. Donk, pa gen okenn solisyon ki posib ansanm avèk Premye Minis Ariel li soupsone nan asasina prezidan donk lè PM nan pran tout tan sa a, ki sa l ap fè? Eske se benyen l ap benyen oubyen eske se pwòpte l ap pwòpte l pou l pa parèt gen sant Jovenel sou li? Kès ki se pas? Men moun nan peyi Montana yo tou, nou pa dwe twò stipid, ta kwen fin fè eleksyon. Nou fin fè eleksyon, donk nou met, nou gen prezidan, nou gen premye minis, donk Ariel Henry manda l fini, e pa sa n te di. E pi kounye a la, jiska prezan, l ap fè nou la moral toujou. Donk, frè se se, bon m poze yon kesyon. Ki sa nou ka fè ansanm avèk moun sa yo? Pase jiska prezan nou kapab wè gonde tire, kouri monte, kouri desann, tan ap pase. Ensekirite kontinye ap fè raj, lavi chè, lamizè kontinye ap toupizi popilasyon. Tandike yo menm, ou kapab wè, yo ap kouri monte, kouri desann. Dyalòg ki te gen pou fèt, li pa fèt. Sa, desisyon sa ki pou te pran, tèl jou l pa pran, n ap kalbende. Kisa nou ka fè ansanm ak moun sa yo? Nan jou pase yo se te Jovenel, pase Jovenel pase tout rès tan mesye, l ap di nèg yo vini pou n chita pou nou dyaloge, vini, vini mesye, vini, yo youn pa janm deside. Sa k di yo pa nan kowabitasyon, yo pa nan eleksyon. Epi jounen jodi a frè se sè, kòman ou te ka konprann, devan le mond antye, Ayisyen pa gen respè, pase lò gon premye minis, non l site nan touye prezidan, ki refize prezante devan la jistis. Ki refize prezante, paske nou raple nou, nan mwa out ki sot pase a, apre de CPJ te fin mete rapò ankèt sou asasina deyo, Sa w tande a? Komisè gouvènman an pral fè apèl ansanm avèk premye minis lan pou l vin bay eksplikasyon de pale l t ap pale ansanm ak Badio nan maten 7 jiyè lè prezidan an mouri. Donk, olye l t al reponn kesyon lajistis, Ebyen, li revoke. Non, sa se segon bagay pou n konprann la. Olye l al reponn kesyon lajistis, li revoke Claude Bedford, apre sa l di w li pa sonje si l te pale. Pou ki sa w revoke l la la menm? Si w pa sonje, pou ki sa w te revoke l? Non, konprann byen, paske frè se sè byen eme, Ariel mèt dam anpil wi. Mpa kache di nou sa. Non son chèf ki mèt dam anpil. Si w pa sonje ki sou t ap pale ansanm ak moun nan, prefere w te prezante w di konsa m pa sonje si m te pale ansanm ak li pwiske te gen anpil apèl ki t ap fèt nan moman an. Anpil moun t ap eseye kontakte m pou mande m eske m byen paske m te fenk nome. Men, ou revoke l, konprann byen wi freze se, ou revoke l, ou voye l ale, apre sa ou pral met yon nòt deyò pou di ou pa sonje. Non, apan nèg yo pran nou pou makak freze se. Non, mesye yo pran nou pou makak. Ou fin revoke moun nan wi, apre sa ou pral di ou pa sonje. Men, rezon ki fè ou revoke l la menm, kote l? Kote rezon ki fè w revoke l la pase si w pa sonje prefere w te prezante lajistis ou di ou pa sonje. Men w revoke l apre sa w pral di ou pa sonje. Men se kwa listwa mèdam matmwazèl e mèsyè. El telman konn sa l ap fè, li konn sa l ap fè anpil. Raple nou, ebyen nan not ke Jovenelis yo te mete deyo, PM nan te konvoke minis jistis ansanm avèk komisè a, li fè yo konnen chak manda ke nou genyen pou n desène fò nou jwenn apwobasyon m. Frè, menan matmwazèl zè mesye, konprann bagay yo. Si chak manda m gen pou m mete dèyè yo moun, fò ke m jwenn apwobasyon. Tande byen wi fòm jwenn aprobasyon avanm mete manda. Pa gen pwoblèm ou se chèf CSPN. Pa gen pwoblèm mon frè. Men, frèze se, kòman fè yo rele w pou vin bay eksplikasyon de pale ou tap pale ak yon asasen? Ou tap pale ak yon asasen frèze se? E pi sa ki grav nan koze a, yo rele w vin reponn wi. Ou pase minis jistis la lòd pou l revoke komisè a. Minis jistis la di, oh, ou kwè m ka fè yon krim konsa? Ebyen, kòm li menm li pa t aksepte fè l, ou pran desizyon, ou voye tou de ale, ke ou pa gen dwa fè. Epi apre sa ou pral di m konsa, wi, m pa sonje, kòman ou fè pa sonje? Non, frè zè sè byen eme, gad nan ki nivo nèg yo mèt dam. Gamèz, machann lèt ke vouzèt. Non, gade nan ki nivo nèg yo odasye frè zè sè. Gade nan ki nivo nèg yo se son de postitye politik. Pou ki sa w revoke l? Se pou ki sa si w pa sonje? Si w pa sonje sou ta pale pou ki sa revokasyon an? prefere w te prezante devan lajistis, ou te di a, wi, te gen anpil moun ki t ap rele m, m pa sonje. Men se lè w fin revoke, epi w ap di ou pa sonje, ki sa w t ap di ansanm ak Badiou. Ala traka pou lave kay tè papa. Frè se sè byeneme, depi la, ou wè depi la, Depi la nou te sipoze fè kwa wouj sou Ariel. Depi la. Depi nan moman sa. Depi nan mwa septanb la. Nou te sipoze gen te fè kwa wouj. Nou pa tap vin tonbe nan tchouboum sa la jounen joudye. Nou pa tap vin tonbe la dan. Menm menm. Paske, si ke gon moun ki rele m pou m vin bay eksplikasyon, m pral kote w. Lè m rive, m ap di w, m pa sonje non si m te pale a entèl vreman, paske m te gen anpil moun ki t ap rele m. M ap ban w eksplikasyon. Mwen ki rele w la, m okipe yon gwo pòs nan peyi a. Kòm etan done m ap gade w pi wo, men devan lajistis tout moun egal, fò w vin reponn kesyon paske son prezidan ki asasine. Premye sa w fè, olye w vin reponn m kesyon, ou revoke m dabò, apre sa w pral di w pa sonje, jan w fè sonje pou w te ekri lèt pou w revoke m, tandi ke w pa sonje sa w te di ak Badio. Se paske w gen tou nan manch, se paske w pa dwat, se paske w konnen sa w sot fè. Yes frères et sœurs, bagay la klè devan nou, bagay la klè, ou wè pwen sa, bagay la klè devan nou, paske pou poze yon, si yon moun poze moun kesyon, avan ke yon fon reyaksyon, ma batay pou m reponn kesyon l nan, Avan m pran desizyon. Men, m gen tan pran desizyon avan menm m al reponn kesyon an. Apre sa, m ap chèche, m ap chèche yon repons pou m ba li. Pandan m gen tan fin poze yon aksyon. Mon frè se sè byen eme. Bagay yo t ap twò fasil nan peyi sa. Ala traka pou lave kay te. Jovenel Moïse ki te pase tout tan l tap rele nèg yo, rele yo, vin nou chita pou n dyaloge, nou sòm dè Ayisyen, m prè pou m bay 95 pou san, men sa pat enterese yo, se tit prezidan yo te bezwen gen. E tit la, e je si le prezidan d'Ayiti, non yo ekri nan listwa, yo se prezidan. Sa sèlman. Donk, nou an afè avèk yon ekip politisyen, ki reflechi pòv frèzise, ki gen mantalite pòv. Yo just kontante yo sèlman pou chita nan chèz prezidansyèl. Yo just kontante yo chita nan chèz an dan primatye. Men se pa anyen ki serye yo ka fè, se pou ken desizyon yo ka pran. Sof desizyon yo ka pran, se touye, se boule, destabilize peyi. Atò frè e sè byeneme, pou n gen nenpòt desan konbyen lane depi n pran endepandans, jiska prezan, ant Ayisyen, nou pa ka chita pou nou dyaloge, nou pa ka chita pou n òganize pwòp eleksyon nou, se toujou blan ki pou bay dat, li k pou bay lajan. Mezanmi, kòman w vle pou yo pran nou pou moun? Se yo k pou fè tout pou nou, dirijan yo refize pran responsabilite yo, fanmi refize pran responsabilite yo, lapolis refize pran responsabilite yo. Tout moun ap chèche yon ekskiz. Ebyen eh jounen jodi ya, moun moun ta na dou konsa, se nan beti zarye la pase yo, yo voye l al fè toalet jistis. Al lave konbè lan nou nan la jistis paske we plike. E Combelland sa a, se li k t ap rale san prezidan Jovenel Moïse. Yè se li k t ap souse san, men al lave l nan lajistis. Kòm avan, ou te fè m chita tan nou pandan divès minit, e byen jounen an mwen men m tou pa met pye. Degaj ou bwè chokola ou la ansanm ak fanm ou. Ala traka pou lave kayite. Donk frè se sè byen eme, Eyy, anvan peyi sa soti nan sa li ye la, bagay yo pap piti. E soli tou pou jounen jodi ya, fwa se sa bine me bagay la komplike. Bagay la komplike. Bagay la komplike. Se valantri an pat bel nou. Eyy, imajin nou me zanmi pandon kouche sou kaban nou. Ansanm avek bebe ou. Ansanm avèk cheri a wi ou kouche sou li sou kabann nan gwo jou sen valanten wi. Epi se gade ou gade gon mesaj ki monte huuh cheri je suis ansent. Eske ou gon istwa? E bay la pa fini la frè ze sè byen eme heeyy gon lòt kou bagay la kraze nèt ohh. E zanmi medam, fouye telefon gason pa douz. Malerez la te byen ap pran ti plezil, la ap manje ti chokolal nan la jounen byen normal. Nan aswe mba konn sak pasel, si se kek mesaj li we tou, la al fouye telefon neg fweze se. Men nan ki siti asyol touve la aktyelman la. La ap fouye, la ap kri. Hey! Wouh! Kado problem me zanmi. Oh! A la bagay se lanmou. Lanmou ooh. Eeii bagay yo konplike. Yon salitasyon spesyal a zanmi les Etazini, Kanada, Frans, Brezil, Chili, Arjantin, Pewou, Panama, Jamayik, Gwadloup, Matinik, Ayiti, Repiblik Dominikèn, Fouco renmen nou anpil. Pa bliye. Kòmante, like, abone epi pataje videyo a se fason w kapab ede nou kontinye fè travay la. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Se nan enstitisyon Mix Sen Jozèf nan Petyonvil yon bakòp polis debake. Lè m di w sa, yo kenbe yon elèv, yo kase tèt li ak kòs galil ke anpil nan nou kapab wè yon ti videyo ki sou rezo sosyal yo. Poukisa lapolis maltrete elèv la konsa? Kisa k pase? Ebyen, viktim nan t ap pale ansanm ak nou. An n tande medam, matmwazèl e mesye. Ebyen, bon, pou m byen di w sa k te pase, oparavan, te gen yon ti atèkasyon devan baryè a. Men bagay sa gen yon semèn pase deja. Epi, yo vin di ke yo mete m deyò lekòl la. M di bon, oke, pa gen pwoblèm. M prezante m ansanm avèk paran m. Nan landemen, yo di m pou m ekri yon lèt pou m bay lekòl la. Vrèman vre, m fè lèt la de ekskiz. Misye di m mande ekskiz nan lèt la epi pou m rekonèt ke se dènye chans mwen. M fè tout afè nòmal. M bay lèt la, men paran m potko siyen ladan l. Misye di m konsa m ka siv kou. Lè paran m vini pou l siyen, m ap ka alèz lekòl la nèt. Nan demen, paran m, yon gran frè m ki enjenyè ki vini pou mwen. Yo fin fè frè m nan siyen, l mete nif li nòmalman, epi apre, misye pote lèt la bay direktris la epi li di m konsa ke domaj direktris lan pran yon desizyon ke yo mete m deyò lekòl la. Epi frè m nan li menm, vwala ke l pap ka arete m, rele yon lòt gran frè m vin prezante avè m. Prezans mesye sa, m chita la a devan direksyon an mesye. M pa fè anyen, m annik chita devan direksyon an, m ap tann direktris lan fin fè reyinyon l lan pou m ka pale ansanm avè l, epi apre sa, m wè yon bakòp lapolis parèt sou lakou a. Nèg yo annik desann machin yo ansanm a bakòp yo di konsa yo voye rele lapolis depi yo voye rele lapolis lapolis pa vin jwe. A bon!
Anndan yon lekòl wi lapolis debake li pa vin jwe depi yo rele lapolis li pa vin jwe. Ki istwa sa frèzè sè byeneme men lekòl sa son kamikaz. Rete. Men bon m poze w yon kesyon. Eske se te Edupol ki te vini? Paske n konnen kant il saji de lekol, se kò polis sa. Eske se yo menm ki te la? Non, la poli, bakop la polis se te Edupol. Edupol di m paret apre. Men, Valme rele yon bakop la polis vini. Pado? Krèm krèm krèm yo ye nèg vivi michel yo. Ah bon se te gwo koze bagay yo pat piti anndan lekòl la menm yo vini sak pase eske yo rale zam sou ou ki premye reyaksyon yo te fè. Wi nèg yo banm kout galil wi ou pa wè tèt mwen pete tèt mwen fon kout 9 milimèt wi ak zam wi kout 9 milimèt. Men tande non E chè, bon m di w yon bagay. Pandan ke y ap frape ou, y ap maltrete w konsa, sa dirijan andedan lekòl la di? Sèlman direktris lan ki soti avèk misye, vrèman vre, misye wè Bakòp la twope, men nèg ki rele Bakòp la vin touye m anndan lekòl la kòm vòlè, kòm gang nan. Li ret anndan di, Valme misye rele. Misye ret anndan, wi inifòm mwen la men non.

Pon timoun ap sot lekol, tet li kase lap bay san, kiyes ki kase tet li la polis. Ki la polis, la polis proteje sevi a. La traka pou lave kay te papa. Nou mele wi. Bon, le ou tounen lekol la, kisa dirijan yo di ou menm? M vin lekol la, direksyon le, yo metem kanpe, yo metem andan direksyon an, yap pale men sak enpotan yo pa dim ni. Kriminel la li toujou nan lekol lan toujou, li toujou gen plas li la, li pa sipoze ret la. Ah bon?
Heyy nou mele. Kisa? Responsab yo ou di ki rele polis pou ou? M poko janm sezi konsa. Sa vle di yo rele polis pou ou epi yo kase tèt ou, yo bat ou anba je yo tout la. Nou mele. Men responsab sa, ki pòs li okipe andedan lekòl la? Kòm si m ta di w misye yon responsab pedagojik li ok yon responsab pedagojik li ye nan lekòl la wi nimewo bakòp lan la wi nimewo bakòp lan la responsab sa te tire pousyon tou responsab la non responsab la pa li rele bakòp li li fè vin pran m la men eksplike nou nou eske se premye fwa sa ap fèt. Eske dirijan sa a, yo pa konn kritike l, eske l pa konn poze lòt vye aksyon andedan lekòl la deja? Se yon nèg ki toujou ap rale tezè, kouran sou elèv yo anndan lekòl la. Wi, se ki tezè, wo! Men elèv yo la, men elèv yo. Hein? Valme misye rele. Misye ki sa? M pa konn nou rès nou an, m konnen Valme, m gen foto misye, tout bagay. Ebyen, anndan lekòl sa, frèz e sè, men prizonye yo ap drese? Prizonye yo ap drese? Non bagay la konplike prizoni mezanmi kouran tou mezanmi non non la mezanmi e minis nesmy fon kout pye fon kout pye paske m pa konprann pati sa ou pa ka voun ti moun lekòl epi l vini tèt la bay san kiyès ki kase tèt li lapolis epi gen dirijan wè sa m di w la kap bay elèv kouran. Nou mele wi, nou mele. Bon, eksplike nou non kijan ou te blese a, paske nou bezwen konnen plis detay sou pati sa. Anben sa, depi apre yo fin kase tèt mwen yo banm plizyè kout gaylil, kout 9 milimèt tout sou bout do jem, frèm nan yo bat frèm nan anpil, wi, yo minote frèm nan, yo maspinen misye atè a, frèm nan e li ki te vin pou mwen an nan direksyon an, ok, videyo a la, moun yo ap sal imaj mwen sou rezo sosyo yap di ke yo kenbel nan vòlè, moun sa yo menm yo pa konnen anyen yo hors du sujet. Bon, Apre tout sakad, tout blesure sa yo, kisa w konte fè? Eske w prale pote plent nan lajistis pou direksyon lekòl la? Non, fò m pote plent paske fò moun yo dedomaje m. Depi avan yè a, se nan lopital yo kouri ansanm avè m pou yo kouri koud la, pou yo panse li. M ap bay san. Menm lekòl la poko di anyen ansanm avè m non. M poko al chèche yo non. M ap pote plent kont tou de, ni lekòl la ni polisye yo. Medam, matmwazèl e mesye, chak jou gon zen nan peyi sa. Bagay la konplike. Bagay la ekstrèmeman konplike. Lè se pa lapolis, se lekòl. Lè se pa lekòl, se pastè. Lè se pastè, se politisyen. Ala traka papa. Men ki klas ou t ap fè nan lekòl la menm? Filo, Filomye.
Depi ki lè w nan lekòl la? Depi nan rete w m nan lekòl la. Se premye fwa w ap viv nan yon site ki. Non, sa e premye fwa. Sa e bagay Sa e bagay bandi, bagay gang. Mwen menm m pa vòlè, m pa bandi, m pa gang. M vin lekòl a paran m pou yo ka klasifye m. Epi nou mete m deyò lekòl nou pa ban mwen okenn pyès. M te ka ap tann pyès mwen devan ansanm avèk paran m. Toudenkou n rele bakòp vin bat mwen, e gang mwen ye, bandi m ye, vòlè m ye, vin kenbe m nan kòlè.
Men talè ban m di yon bagay.
Si direksyon lekòl la kapab rele lapolis pou vin fè ou travay sa andedan lekòl la, kiyès ou ye? Eske yo konn entèwoje ou deja? Eske ou konn fè vye zak anndan lekòl la? Enben, menas nan ki sa m reprezante? Pou ki lekòl? Sa m fè? M pa vin lekòl a zam. Yo di m konn vin lekòl a zam. Mesye, ann mete bagay la oklè. Wè, si m ta gen posiblite pou m vin lekòl a zam, se sur ke jodi a m pa t ap mande jistis mwen konsa. M t ap fè l pou kò m. Paske m t ap gentan gen klan pa m. Eske ou konprann sa m di la? Pou ki sa? Se lekòl mwen vini. M pa janm deranje yo non. M pa di w son moun ki toujou ap rale tezè kouran sou elèv yo. Son moun ki gen pwoblèm a elèv konn ap di elèv la ap manje yo. On sikopat misye ye. Antouka!
Bagay yo konplike wi frères et sœurs. Bagay yo grav. Hih! Peyi sa a. Hum! On timoun al lekòl mezanmi epi se konsa pou l tounen al jwenn paran l. E ki dènye mo ou te genyen menm? Met pitit yo nan yon lòt lekòl, epi lè n gen pitit nou n ap mete l nan lekòl, konn nan ki lekòl n ap mete l tou. Pase sa te ka rive yo rele paran m yo di vin chache m nan mòg. M pran de kout galil, m pran yon dezyèm kout galil, m sot tonbe. E lè sa lafann nan, m sot tonbe m leve m tonbe ankò m pa konn lè m tonbe a, si m te mal tonbe. Tout elèv ret sou lakou, zam brake, elèv yo ap rele anmwey, bal te ka tire. Wi, operasyon yo vin fè, kanmenm. Antouka!
Se konsa sitiyasyon an t ap dewoule nan Petyonvil, nan enstitisyon miks Sen Jozèf. Nou swete bon jan limyè fèt sou sa, e non sèlman sa tou, pou jan de aksyon sa yo pa repwodui ankò nan sosyete a, Paske si yon timoun al lekòl, lapolis debake, lapolis di l pa vin jwe, gade nou pete tèt moun nan ak kòs Galil, mezanmi frèz e sè byeneme, sa te ka rive nenpòt nan nou. Kòm dan pouri tou gen fòs sou bannann li, paske gen de lekòl, piti tou ye m pa kache di w, menm pou blag, menm pou blag moun nan pa ka zade l fon bagay konsa. Bon, minis edikasyon an, panse a sa, paske la pen potan, mezanmi, pou chak lekòl kapab gon de sekirite. Si lekòl la gon chat, gon seri de prensip ki dwe respekte, si yon elèv fon bagay ke nou pap sipote lankò, ken bran desizyon kont li. Ken fè sange pou nou fè ansan mak li. Men jan de aksyon sa yo anndan yon lekòl, gade non pou lapolis debake, epi sa w tande a, w ap gade yon, non, videyo a m p ap ka montre nou l, paske si m poste l, yo ka ban m pwoblèm, men jan w ap gade, jan yo ap maltrete, gade non lapolis kenbe, on dirè son gwo vòlè a zam, m panse, mwen m bon, m panse se nan baz 400 mawozo yo te desann, lè m gade m wè se nan yon lekòl, elèv ap fè bri. M sezi wè bagay sa. Antouka, mwen espere jan de aksyon sa yo pa repwodui ankò andedan sosyete a paske si n ap edike yon ekip timoun, nou pa ka, nou pa ka se imaj sa a n ap prezante devan yo. A se yo menm tou, lè nou pa la, se yo menm ki pral fè lekòl, se yo menm ki pral direktè, direktris, se yo k pral dirije. Donk fò n ba yo bon mannyè. Fò n ba yo bon jan edikasyon pou ke nou kapab toujou kenbe edikasyon an anlè paske edikasyon se baz tout sosyete. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal nou, Ayiti a spesyal frèz e sè. Yè gan pil moun ki pa jwenn chokola. Gan pil moun ki pa jwenn chokola mèdam matmwazèl e mesye. E mesye yo gen volonte. M k rankontre ansanm avèk yon mesye, li eksplike m ke li gen volonte tout bon pou ke li bay chokola. Men sa ki pase nan bagay la se ke lò fin bay fi a chokola, Ou panse se li k pral manje chokola, li pran chokola, l al bay besti li. Ann tande temwanyaj sa a. Kay e pa kòb ki fè yo pa achte yo. Paske pwoblèm chokola a genyen, pa gen yon gason li mèt p ap travay, li ta renmen fè yon plan pou l achte chokola pou mennaj li. Men jodi a, lè w achte chokola pou Johanne, se pou Daphné l pote l. Tout nèg vin dekouraje, w konprann, lè w vin san soti. Am bann achte chokola ankò. Pwal Salomon ou achte 3 boul chokola pou 10 dola, ou achte 5 dola sik, epi nou fè yon chokola an dlo bay Johanne ni li pote l pou Daphné yon lòt mennaj. Non a dosye Bestie sa bagay la grav frèz e sè. Bagay la grav. Non bagay yo ekstrèmeman konplike. Ou achte chokola pou mennaj ou, mennaj ou bay Bestie. Ala traka papa! Pou 14 la, pou mennaj ou voye yon ti foto pou ou byen bonè nan maten, fò Bestie valide l. Nou mele. Bagay yo konplike. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti dictature c'est la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi se la repiblik dè koken, ki vivra vèvra, ki moura kakara. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa m se Fouco e nap kwaze nan lòt video. Au revoir a la prochèn Bizou bizou one love bye. E jodia mande yon ayisyen, mande yon sitwayen ayisyen jodia nan lari a, mande l sa kap fèt, li pa fouti di w sa kap fèt. Wi. Nou pa wè klè menm. Non. Nou pa konn kòman demen ap ye, sa k pa. Eske Doktè Ariel Henry ap rete, eske l pap rete, eske ap gen yon konsansis? Pa gen moun ki konn sa k ap fèt la nan mou an. Poze yon sitwayen ayisyen kesyon, yon sitwayèn ayisyèn kesyon an la jodi a la, di l kòman w wè peyi a, franchman pa gen pè antena tout li pa gen repons pou ba w. M pa konnen si nou menm k ap tande emisyon maten deba oubyen k ap gade maten deba la si n gen repons lan voye l pou nou la sou whatsapp. Men m ta renmen m ta renmen yon ayisyen, m ta renmen yon sitwayen ayisyen ok, m ta renmen yon sitwayen ayisyen di m Sa kap fèt la, sa k pral fèt la oubyen kòman peyi a ye, li pa konnen, li p ap konnen nonplis. Nou pa konn ki tèm pou n itilize.
Pa egzanp, ou tande tout akò k ap fèt, alò chita pale oubyen mate k ap fèt, yo di w pou tranzisyon an. Nan kisa n ye la? Nan tranzisyon. Non m anvi konnen.
Paske pa m tande yo di w men kòman tranzisyon an dwe fèt, sa n ap viv la kisa l ye? Eske se yon pouvwa, m te ka di lejitim,

E semble etre dans l'impasse, le premye minis le Doktè Ariel Henry kontinye malgre tou a ekzekite son ajanda a kwape tout sa fèt. Nou tou antre ladann. Wi Josué. Alò m tap di e sa majorite alò sa popilasyon an ap tann se posibilite pou l sikile,
posibilite pou l manje. Li bezwen aksyon. Mentnan, genyen e, e, ou tande genyen e, e chita pale ant plizyè akò pou yo kapab jwenn yon akò lajman laj. Se, se, se demach ki, Se demach sa ki la. Nan sans sa a te gen yon, yon rankont ant Ari, Premye Minis Ariel Henry epi, e, lè reprezan le Montana, Pèn, etc. Jodi an kòm kwè yo ta dwe chita sou ajennda sou sou men nan lè aprè rankont lan bon premye minis lan twite men li di w tou ou wè l ap kontinye nan egzekisyon plan l ajennda li donk w ap mande menm sa m te konn wè Jovenel ap fè a èske se pa menm sou wout sa a premye minis Ariel Henry ye doun de kote. Lap chita pale avèk des acteurs ki nan bagay lan, de lòt kote lap avanse. Paske si nap chita se sou yon kriz, fò o mwen nan kriz lan gen de bagay ki kapab, gen de konsesyon des deux kote ki dwe fèt. Men m jis pèdi lè m wè rankont ap kontinye epi premye minis lan li menm li ap kontinye nan ajenda l. Malgre tou lap kontinye avèk ajenda l.
Avèk ajenda l. Menan, eske tou. Se sa e popilasyon ki bezwen l. Eske solisyon kidnaping nan ki se li menm ki kenbe moun a kè la a. Ben ke li pwomèt nan kad konferans de près ke li te bay la, li di ke ok, kesyon kidnaping, kesyon ensekirite a li pral rezoud sa, li pwomèt sa. Ben ke se pa premye fwa ke li pwomèt sa. Non, e pa, e pa se, li pa sèl moun tou ki pwomèt. Nou sonje valè pwomès de rezolisyon de pwoblèm ensekirite an ke prezidan Jovenel te konn fè E n te wè, pa t janm gen rezilta. Mentnan, li pwomèt nan ka Matisan, pa egzanp, li di li idantifye, li kòmanse idantifye moun k ap alimante gang yo. E l di, dan le meyè dèle. Men kounye a, èske dan le meyè dèle a, li pa gen yon dat li ka fini manda a la, meyè dèle a poko janm rive? Donk kounye a, èske tranzisyon n ap pale an, se li k pral pote solisyon avèk pwoblèm kidnaping nan paske se li moun yo bezwen depi kidnaping sese pwoblèm ensekirite moun ka vakye
peyi a ouvè paske gen moun ki paka bezwen antre la paka antre moun bezwen fè biznis yo moun bezwen soti de yon lye a yon lye pou yo kapab fè lajan brase nan peyi yo pa kapab dok se sa se garanti sa moun yo sitou bezwen nan men kelke sa group ki tap vini la. Bon,
il faut reconnaître que PM nan fè yon demonstrasyon ke week-end avan 7 février. Ebe. A kote de tout sa ki ta pale, sa ki te ka rive, gen moun ki di pa gen anyen ka prive, men efektivman louko, e gouvènman an, te arive jere yon seri de baz. Il fòdwe nou rekonèt ke sa a, jesyon sa a te fèt. Paske te gen anpil, te gen anpil espekilasyon donke sou la tat, sou la dat de 17 fevriye, madan mesye ki ta pral gen sesi, ta pral gen sela, e a tèl ansè ke le 7 fevriye wè pat gen lekòl nan peyi a. Donke vil la pratikman donke te fèmen. Gen yon seri de baz ki te jwenn. Donk gouvènman kanmenm Ariel Henry te arive jere baz sa. Mètnan,
Èske kapasite yo te itilize oubyen entelijans yo te itilize pou wikenn 7 fevriye a pou yo te pèmèt yon seri de moun poze, èske yo ka toujou itilize l alavni an? Men pou konbyen de tan? Sa a, nou rekonèt ke gouvènman an te byen sèvi, paske se politik k ap fèt, donk gouvènman an te byen sèvi avèk kesyon rive 7 fevriye. E gen yon nouvèl ki tonbe se lòbiyis. Sa di lòbi ke gouvènman an peye lòbi. Bon, etan, si 7 fevriye a jan l pase a ba l yon asirans o nivo entènasyonal, paske yo wè ke gouvènman byen jere l, e se vre, eske kounye a la a, ekip li, kanpe ansanm avèk li, fòk nou bezwen lòbi k pou kenbe nou an vi Ozetazini, enben bon, ekoute, si se sa k pou kenbe yo an vi, piske yo peye lòbiyis, enben nou pral gade. Paske, kanmenm se, se PM nan, se PM Ariel ki nimewo 1 peyi an kounye a la. Alò, moun k ap pale yo, e pa nan tèt a tout, donk pa gen politik san lòbi, oke? Non men koute. Ok pa gen politik san lòbi.
Men se nèg yo nèg yo met tèt yo deyò menm pou yo pou yo jwenn djòb. Kòrèk kòrèk. E pa kòmsi yo tcheke w menm pou yo jwenn djòb. Se nòmal pa gen pa gen politik san lòbi. E lò w pa ba yo djòb se ke yo konsidere w kòm yon ti vagabon ki antre nan yon bagay ki pa konprann anyen. Donk tout sa k ap pale nan gran kay ozetazini flèch negatif flèch negatif se se alò fòk moun yo konprann se se sistèm nan e konsa l ye. Oubyen yo ladanl oubyen yo pa ladanl. E sistèm nan e konsa l ye. Mentnan nou pral gade men ki sa. Paske menm jan nèg yo te jere wikenn avan 7 fevriye eske yo ka kontinye konsa toujou. E selon senatè an e Ayiti an mòd de negosyasyon. Sa vle di son peyi ki an negosyasyon. Son peyi k ap negosye. Sa vle di ke pa gon pouvwa reyèl. Depi gen negosyasyon gen koken tou. Ekoute nèg ki pi entelijan louko pou gade si wap negosye fòk dwe entelijan gen koken men gen entelijan tou se nòmal ekip ki gen ki pi entelijan lap lap goumen pou li jwenn plis men se negosyasyon e konsa li ye se donk sa poun konprann egalman madam mesye donk lekip de montana pen an fèt ekip 9 akò yo yo rete atache a kesyon kolèj prezidansyèl la alò vwala alòske Mwen m panse. Kesyon kolèj prezidansyèl la li pratikman toujou sou tab la. Yo chak akò yo, yo rete atache ak yon prensip. Ak yon prensip genben.
Pou Premye Minis Ariel Henry, pa kesyon ke genyen yon prezidan. Dayè nou wè l chak rankont li fè, chak sòti l fè. Li pa nan kesyon prezidan. Li pa nan kesyon prezidan. Pou yon moun al nan Palè Nasyonal, Pou yon gwoup moun al nan palè nasyonal, se eleksyon. Alòske, ou wè de lòt kote, yo rete atache avèk kolèj prezidansyèl lan, ou di mwens, an n di l mye, avèk le bisefalism. Sa vle di, se kòm si m ta di w la a, se yon rankont ki p ap pote fwi, n ka menm gentan di ke l p ap pote fwi, paske yo chak gen yon pwen. De, de, m te ka di yon pwen. Yon pwen datach. Vwala. Yo, yo, yo, yo, yo youn. Rete atache yon bagay. Yo rete atache ak sa. Youn pa vle sede pou lòt. Youn pa vle sede pou lòt. Kòrèk. Eske n ka, eske n ka di n ap negosye vre? Kòrèk. Bon. Non yo poko sede pou lòt. Yo poko. Tout tan y ap negosye. Eben. Tout tan y ap negosye. Se la w ap rive. Donk tout tan l pa kase. Bon, ou al negosye. M kwè nan pa m, ou kwè nan pa w. Trè byen. Nou la, kwè. Chak moun, chak moun gen mi, gen mou bagay. Son kòd, chak moun gen dis.
Trè byen. Chak gen dis.
Nou n ap redi. Donk, antre tan peyi a kanpe, e zay kòman nou ye? Donk. Bonjou Louko Désir, bonjou pèp Ayisyen, bonjou pèp Matatou, bonjou Zulexidò, bonjou Madam Peti Mètre, bonjou tout moun ki branche emisyon Maten Deba, bonjou la peyizanri Ayisyèn, e bonjou la dyaspora, bonjou mesye ki nan studio yo. Ok bon maintenant la question aujourd'hui se la pou n konprann nan wi nou te toujou di ke nan emisyon maten deba nan faz deba a kounya la nan batay politik la kounya la l ap mennen sou 3 fwon diplomatik politik e jiridik Ou mèt di gen 4 tou wi e 4 la ki sa l ye? 4 ekonomik e ekonomik e byen mèsi anpil mèsi anpil ok diplomatik politik ekonomik e jiridik ok. La nou gen yon ide de politik la, savwa jodi an, e yon demach k ap fèt la a, byen ke Ameriken yo swete l, men pandan ke Ameriken yo swete l la, anba anba yo kanpe dèyè Ariel. Ok? Yon demach k ap fèt la a pou genyen yon akò, yon konsansis lajman laj. E ladan l nou ye la a. Si nou byen konprann Senatè Youl Latortue, lekip de Ariel Henry potko menm dakò ak kesyon Prensip de negosye a, yo pa t vle ale nan negosyasyon de pouvwa. E depi w di negosyasyon se separasyon. E selon la dènè entèvansyon di Senatè Latòti, ok, vandredi an ekip Ariel Henry an finalman deside negosye, aksepte negosye. E pwochen rankont la se jodi a a katrè.

negosye pouvwa. Ebyen vandredi, vandredi a, Ariel Henry selon Senatè Latortue, vandredi ki sot pase a la madam mesye, nou t ap gade konferans de près e tout deba ki te genyen yo, vandredi a, Premye Minis Ariel Henry aksepte negosye pouvwa. Negosye pouvwa vle di, separe pouvwa.

Se la wi madam mesye. Si Doktè Ariel Henry te rete ferme à la barre que li pa nan kesyon prezidan se kesyon premye minis sèlman. Donk se monosefalisme, li pa nan kesyon bisefalisme. Men m pa ban nou manti, nou te di sou ta batè deba. Atik CNN nan deranje peyi premye minis Ariel Henry anpil. E gade ki lè Deba sou kesyon negosyasyon vin antame, se toutswit apre atik sa a, bwi ke l te fèt nan laprès, dans l'opinion, au début de la semaine écoulée, madame, monsieur. Sa fè mwen di n ke politik se rapò de fòs. E wap wè ke Doktè Ariel Henry nan konferans de près ke l bay, l di w ke li menm mande Badio pou Badio ba tèt li a la jistis. Wi la, men la gen yon pwoblèm. Bajo apèn fè yon lèt li voye bay plizyè stasyon radyo. Sa pa vle di anyen, se lajistis pou l ale pou l di ki sa ki vle fèt yo. Men eske se Bajo tou pou ka poze kesyon sa yo? Koute, koute, koute, koute. Gon bagay ki enpòtan. Lè w di lajistis pou l ale, etan kòm jounalis nan tout peyi, Pa gen ok on jounalis ki pap ki pa tap chèche Badio pou yo jwenn premye son an. Konprann sa konprann sa m di w la wi? Konprann sa m di w la. Se yon sitwayen ki ou ta di an kaval, kou di, ou gen mwen gade sa w vle. Mètnan nan nivo sa a. Ou konn, nou konn sa. Tout jounalis ap fè akrèk pou yo wè si yo ka jwenn Premye Chòv paske son pèsonaj enpòtan. Jiske la je suis dakò.
Enpòtan. Non, ekoute, jiske la je suis dakò. Enpòtan, enpòtan. Mwen la tout, mwen dakò, mwen mwen dakò. Donk, an. E se pa, se pa, se pa, se pa cnn. Ok, se pa cnn, se pa New York Times, se pa Washington Post. Ok, ki pou ap di Ayiti. Men kiyès yo fè entèvyou avèk yo nan kad asasina prezidan Jovenel Moïse la. Ok. E m te di nan kad emisyon Maten deba, moun ke non moun ke non yo nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse lan, olye ke yo pale avèk jounal etranje, ok, yo ka pale tou avèk jounalis ayisyen. E mwen antyèman dakò avèk ou. E donk e zay. E pèsè dokiman. Ok. Yon dokiman Bajo ekri. Kòrèk. Gen tout enpòtans. Men e kòm se yon dokiman nou menm nou fè kopi an pou chak nèg ap gade. Kòrèk. Nou pran nou pran le tan paske nou pa kwè se yon bagay nou ka kouri sou li konsa. Men nou li li pou vi ke nou li li ou li l ou moutre. Èske l ap dakò ba mate. Èske l ka dakò ba mate de ba yon entèvyou. M pa konnen. M pa konnen. Sa nou pa konnen. Nou pa menm konnen. Yon entèvyou klè. Men sa k enpòtan. Sa k enpòtan, nou wè son bagay, son on moun ki. E pa sou dokiman an non.
Kòman? M ap gade fristre. Sou, sou, m vle, m vle pale.
On dèjou klè sou sa k pase a. Men son moun ki gon fristrasyon kèlke pa. Fristrasyon, lè w pral, lè w li dokiman ou gen dwa petèt sa w ta atann nan ou pa wè se sa. Men misye ap montre w ke gon pakèt nouvèl ka, ki kòde e gen moun ki plase pou ta di laverite k pa di laverite. Enben, sa vle di ke gon bagay, ou wè bagay sa a, gon bagay ladan l moun poko ka konprann. Sa yo te pwomèt li a, se pa sa. Sa yo te pwomèt li a, se pa sa. Sa yo te pwomèt Badio a, e pa sa. E pa sa. Nan lajan e ka Jovenel la. Non.
Pa konnen. Se yon batay pouvwa e lajan. Se yon batay pouvwa e lajan. Ou pa ka konnen kiyès ki pou pouvwa e lajan. E sa m vle di w la. Kòrèk. Pase m gade tout gwo nèg ki pale yo. Yo tout gen yon mo louko. E e e premye bagay ki tap fèt la se pat pou tiye non konprann sa m vle di w non si premye bagay ki te fèt la se te pou fon koudeta oubyen kaptire prezidan Jovenel vin gen tiye dou vyen Lòdre! Lòdre! Kiyès ki bay li? Ou wè sa nou la wi. Se te di ke son bagay, jan m di w la, nou byen kontan FBI ladan l jete la. Petèt na gen verite. FBI pral pote. Non men, men premye minis lan di li trè, li felisite otorite amerikèn yo, li menm prè pou l, pou l pèmèt ke yo, yo, yo, yo, pou kontribye. Felisite yo. Men gwo bagay, gwo bagay, gwo bagay premye minis lan di ke m klè sou li, misye di w ke pa gen okenn jij ki janm envite l. La m dakò avè l.

Se lè misye santi l sou wout pou yo revoke l, misye kòmanse poze akt. Le ministre de la justice d'alors, Rockefeller Vincent, que j'appelle blofeur, parce que, oui blofè, son bann blofè nèg yo ye. Nèg yo te kòmanse antann yo avèk mesye Ariel Henry. Antann. Lè yo santi sou pant ke yo pral ranplase yo, Ariel Henry ap moute yon kabinè san yo, kounye a yo kòmanse demake yo de Ariel Henry. E se la lipokrizi, pwoblèm mwen genyen nan dosye a. Mesye yo pran pòz y ap defann Jovenel Moïse, poutan se pa enpèterè pèsonèl yo y ap jere. Pa t janm gen bagay defann Jovenel Moïse vre. Se lè Ariel Henry choute bouda nèg yo, epi lè sa a, yo sòti grif yo, jounen jodi a y ap di, gade, suiv yon dènye tweet mesye a fè, O wi, lè w te ban m presyon, ou te janm tande bagay sa a? Ann ale. Wi, pou ki sa l pa t di l avan? Wi, men se ta pou yon akt ewoyik. Kòrèk, kòrèk, kòrèk.
Si!
Belfort Claude ak tout mesye le ministre de la justice d'alor, mesye Rockefeller Vincent, sòti tweet sa a depi avan ke Jovenel e ke mesye Ariel Henry revoke yo, m pap ba w manti, Ariel Henry t ap pran nan cho wi. Paske, si ou se ministre de la justice, ou se komisè du gouvernement, ou di ke ou patisipe nan reyinyon ou mesye a te konvoke w, poukisa depi avan sa yo pa t janm di yo te konvoke w? De mèm ke Esaü. Gon gon premye minis ou la jistis repwoche ou byen yo repwoche m pa konnen. N a chwazi mo pou n met nan plas yo. La jistis repwoche ou byen yo repwoche. Donk e ke premye minis lan la. Non, premye minis lan la. Se pa se pa yon ti vagabon. Premye minis lan la. Ou ka chita avè l, ou ka envite l. Kòrèk.
Poukisa se direkteman se Ou mete koman? Entèdiksyon depa. Entèdiksyon de depa. Bon kote pou nèg la prale ou premye minis. Pou yon pakèt bagay ou ka fè. E lè pwosedi.
Antan k avoka, il sav byen koman antame lè pwosedi de jistis. Pa vre Jovenel? Pa vre menm di Jovenel. Pa vre e e e e e. Wi Jovenel, wi Jovenel. E e e e. Pa vre e e e e. Mèt, mèt, mèt Josué. Mèt Josué.